Mesye dam kap fè emisyon nan radyo vini pale avè nou. Lè nou kòmanse yon mizik an Ayiti ann pran egzanp konsa. Madam Durogène Stanley je vous salue depi Kap Ayisyen. Mesye Edouard je vous salue depi Okay Dekèy. Madame Jean Robert mwen salye w depi latibonit. Quel emisyon oh mon Dieu quel konpa la. Kò fèmen kaka radyo la epou jis pale epi yon moun a tande vwa w li fini lè sa lap konnen epa konpa l vin tande se Guy wewe oubyen se Carel Pèd oubyen jan l rele a se li menm li vin tande nan yon kaka radyo Suzanne Rachel radote l radote l radote nan langèt manman l menn. Pou moun kap pozem kesyon sim gen fanm yo, banm di nou yon pawòl. Nou wè fanm ayisyèn, fanm ayisyèn gon vye tanperaman, wal koze avè yo, ou pran on mwa, ou pran 2 mwa, ou pran 3, 4, 5, 6 mwa, ou yap panse pou ou nan langyèt la. Pandan se tan kiyès ou pral renmen apre 6 mwa avèk menm mwen menm ankò. Mwen m pa nan langyèt konsa mwen menm. M koze avè w a 8 è won, 8 è 5 pou pi piti m sipoze jwenn jwenn repons la. Em pap baw tan pou al lakay ou. Em pap koze poum diw mwen renmen w pou pa renmenm tou ou pa renmen avèm. M pa nan langyèt konsa mwen menm. Dèyè m diw mwen renmen w sipoze tou renmen avèm. Paske ou sipoze banm diferans lan. Lè w al panse w fè 3 4 mwa a kiyès ou pral renmen yon lòt moun epa toujou menm mwen menm nan tou banm repons lan plas nou mèt renmen moun nan nap fè kaka pou vè kò nou fè sesi sela fè mpa mpa nan kwele konsa mwen menm mwen mwen tou banm repons mwen an plas ap vin fè kaka vin fè seyi sela fè moun ap panse tann vin reflechi vin mare pye moun vin fè moun mal pou al koz a lòt fanm gyèt manman w. Lòt bagay m pa ka konprann tou frè hein lè w fèk sot Brezil kay moun ki resevwa w la isit Etazini sa frè majorite nan yo tankou se bòn yo ye tankou y avè yo rete depi w leve le maten fò w lage veso ba li pase twal mouye tout la sent jounen w gon vyann pou met deyò pou ap deglase pou yo lè l fini ankò ti pitit yo menm menm yo te gentan pat ka al bay li nan gadri se yo menm ki pou gade l chanje daypè tout la sent jounen pitit ap kaka se pwèt pwèt nan langyèt manman yo. Tout la sent jounen e ou menm ki pou ap sesi ou menm ki pou ap sela ou menm ki pou ap fè ou pou ap fè dis ou pou ap fè dat ki langyèt sa? Ki chawony sa menm? Kòmsi sa avè nou moun vin rete isi mwen depi yon moun ta leve yon maten la m te yon kote m te desann Miami la ou fè m fè 22 jou ap lave veso bann kalanbè 22 jou ap lave veso leve pa si twal mouye lè w tande w resi pa va fè l lè w tande ou pat la maten an hein Teddy ou pat la maten an ou bliye met jèn nan deglase pou mwen wi Ou bliye se Ize la la? Gyèt manman nou ankò. An se bòn nou m te vin. An lè m t al pran wout raje m te manke moura e bòn nou m te vin fè Ozetazini. Moute sou Messenger m wè yon pakèt ansyen elèv lekòl ap vin ekri m, O te di comment allez vous? O je suis Patricia O O tu etidiè nan menm lekòl avèk mwa? Tu etidiè nan menm lekòl avèk mwa nan lang gyèt manman w? Se menm mwen menm sa e nou te konn kite tankou chen fou nan sal la, nou pran fèy nou, nou tout nan bare fèy nou, oh pwofesè, il rega sou nou, il rega sesi epi yon pakèt djòl santi nan klas la ap vin fè bas ansanm, wi, oh pran pran son fèy, pran son fèy nan langyèt manman. Kite kò w fè lami kabenn, ki derespèkte w fè lami kabenn, ou pa fout konnen djòl ou pa gen dwa mache plis ke zago w. Avan menm pala vòb an pala papa w. Mesye Lionel Benjamin an tan qu'un ancien chanteur en Haïti un homme de respect je viens juste pour t'adresser parce que ton fils a été faire quelque chose et qui n'est pas normal m trouve w très derespektan Mikaben se nou menm sak fè flannè serye pa ka jwenn nou pou fanm nan wi tèlman nou pale kaka a dyòl nou menm ap vin di w l pat ofisyèl eske n tap flannte je se li t pat ofisyèl epi w tap konyen l langyèt manman w.
Pou moun ki toujou di map di betiz yo, m pwomèt nou m pap janm di betiz ankò menn. Sa e desizyon m pran pou m pa janm di betiz ankò. M espere pa manjem nou gaye la nan. Mesye le prezidan Michel Martelly, gyèt manman w. Michel Martelly, kòm m wè w gen yon pitit fi, Sil gen 18 ans, aujourd'hui même je declare que tu es mon père. Je declare que tu es mon père. Parce que il faut que je goute un peu dans l'argent de mon pays qui est dans ta main. Men sil poko gen 18 ans tou, konnen. Bondye se ou menm ki di nan pawòl ou priye wap beni nou mande na jwenn wi m pa gon dola pou 14 fevriye a la tanpri silvouplè fè nou tout al dòmi le 13 nou leve le 15 nou Fo profèt yo bay pou Mackenson nan vini pale avèw Ki dwòl pou ap pale a Jimmy Danger pou ap di yo e pa Bondye ki te kreye l, o l tèlman lèd, o Bondye pa konn egzistans li. Tankou ou menm, vòlè tankou w Bondye konn egzistans ou? Jimmy Danger li menm li bon l ap retire strès lakay moun, men ou menm w ap strese yon pakèt fidèl ki devan w, vòlè ap vin di yo dwe w. Chak jedi o m tande depi fidèl pa vini, o l dwe li dwe 2 jedi li dwe 3 jedi. Ki langyèt sa menm? Gadon kaka mesye, lè Bondye di konsa nan Matye 22 vèsè 21 lè Bondye di konsa done a Sezar ce qui est à César done à Dieu ce qui est à Dieu se ou menm ki Sezar langyèt manman ou. M pa konprann nou menm nou menm prezidan, gouvènman, senatè m pa konnen kisa nou vle fè a peyi sa m pa konnen. Chak 2 semèn, chak 3 semèn yon prezidan moute. Prezidan moute pi rapid an Ayiti ke lè dyaspora ap pase sou vant fanm Sendomeng. Esplike m! Epi kouman yo mete yo sou pouvwa anvan kri krak kap kouri pran mikro ap pale yo oh je suis venu pou pale avek mon population oh je suis venu pou travay je suis venu pou travay nan langyèt manmanw ki langyèt sa menm kisa nou vle fè a peyi sa menm gadon kaka mesye. Papito m ta ye kote m ye a la m ta imigrasyon m ta vin ekri m ap di m o kòmandan te di deportation kòmandan te di deportation m tap di deportation what country? Deportation Haiti? You can kill me pito sè. Pa ranse non menn. Ki langyèt sa? Ki peyi? M pa konprann granmoun yo menm frè. Pou papa m fon si bèl rèv konsa, m tande yèswa pandan papa m ap dòmi, li wè de bèl fanm ki vin fè bagay avè l, pou papa m rale bib li pou l di l ap priye pou chase demon. M tande yo medam yo e demon yo ye. Bondye men pitit ou wi. Demon sa yo papa m chase yo met voye yo nan adrès mwen 54 North Miami second entrance. M wè gon seri de nèg deyò a frè, se mache gwòs fanm, tan pitit fèt frè, yo fè tankou yo pa konn pitit la frè, lekòl pitit la yo pa konnenl, manje pitit la yo pa konnenl, yo pa konn anyen de pitit sa, yo pa konn grandil, yo pa konn dòmil, yo pa konn level, epi demen si Dye vle kan pitit sa vle tounen yon bagay, kan pitit sa vwaje, yap vin ouvè djòl santi yo apre yap vin di konsa, oo e pitit mwen wi entèl te ye. Pitit mwen wi k lotbò a. Lotbò nan langyèt manman w pitit ou lotbò a. Nan langyèt manman w pitit ou lotbò a. Ou te la w t ap mache gwo gè w pa t janm fè anyen pou li epi demen si yo bo w ap vin ouvè kolèt ou. Woy entèl pitit mwen wi entèl ye pitit ou nan langyèt manman w. E pa dwe m dadou yon papa sa. Pou m fin fèt ou pa okipe m demen si t leve m vin gen nan menm pou w ap vin grede w men pitit mwen. Pa parèt devan m pa t tè. Bondye padone m. Nou menm ayisyen kijan nou ye konsa bann foli medya foli foli jounalis e foli foli radyo radyo radyo tele peklatè yo menm kòman nou ye konsa menm on moun mèt gen talan nou mèt wè ti jèn nan gen talan la nou pap relel poul al prezante nan radyo nou pap relel poul al pase nan televizyon men lè ti jèn nan mouri e lè sa nap vin pran langyèt manman nou nap vin postel sou e sou fesbouk sou enstagram e toutout radyo toutout televizyon nap vin pasel pou nap vin di entèl te bon entèl te gen talan. Gade nou gen la, nou gen kolonèl la maten kap fè plake, kap pase mikwo, kap fè lemwak. Nap tann nan fè plake kankou l kase epi elè sa nou pral pale de li. On pakèt ti jèn ki gen talan la nou pa janm okipe yo epi elè yo fin mouri elè sa nou pral di entèl te bon. Kisa mwa konnen lè nap pwomote mwa? Tonnè boule m, elè m fin mouri pou nou youn ap vin afiche m nan televizyon ap vin di oh kòmandan te di te bon, m tou kase kou nou youn sèk nè boule m. Mwen ak on pakèt ayisyen kap viv Etazini sa frè, Anvan krikrak ap vin pibliye foto nan nèj, video nan nèj, e fè kaka, fè video, vin ap poste, vin ap pale moun Ayiti, oh lè nou mande m 40, 50 dola m pa ka jwenn li voye ba nou men nan kisa m ye? Ban m di w yon pawòl langyèt manman w, lè w te bezwen vin Etazini sa la menm, se Ameriken ki te voye lèt ba ou lakay ou ki te di w konsa we need people come to my country? Se yo ki te di w come to my country? Si w pa bezwen rezidans lan oubyen w pa bezwen vye viza yo a, ou ka tounen anbasad wi. Tounen anbasad oubyen al nan imigrasyon, remèt yo l. Si w pa konn sa pou w di, remèt yo viza oubyen remèt yo green card la. Fè yo konnen di konsa, I going back to my country, take green card. Ou ka di yo sa wi langyèt man. Toutan yo te konn ap di m gen fo bòkò a, m pa t janm ka kwè non. Mwen menm ki leve m pa santi m byen, tout priye m priye, m wè m toujou rete menm jan, e m bwè konprime m toujou rete menm jan, m leve m pati m al pran yon bòkò. Ma di misye konsa yo, m pa santi m byen pou di m sa, sa k genyen, sa k ap fèt si se yon moun k ap manje m. Lè misye rive, misye ban m yon papye, fè m al achte boutèy babankou, bouji nwa, bouji jòn, bouji von, pakèt vye tenten, papye blan, mouchwa blan, fè kaka. Lè m rive, misye gade, misye di, o tout sa m ap di w rele m papa. Lè m ap pale avè w rele m papa. L bwè mwatye boutèy babankou, l kòmanse sou. O lè l fini, O pitit mwen, m wè wi, m wè wi. M di, sa w wè la papa? O e premye pitit ou k ap manje w wi, poutèt e 2000 dola l mande w ou pa ba li l. M gade misye nan je m di monchè w konn sa k pase kolan gyèt manman w. Premye pitit mwen 1 an l gen wi. Premye pitit mwen k ap manje m l ap manje m nan langyèt manman w. Bueno dia dominicano dominicanas Haiti República Dominicana un país una familia Pòk emigrasyon Pòk emigrasyon langyèt manman w Pòk emigrasyon w. Todi a, tolodi a, imigrasyon, imigrasyon, imigrasyon, nan langyèt. Apa m tande yon rimè nan lari a, m tande Blondedy gen plan pou l al poze kandida pou prezidan. Blondedy m pa konnen w, ou pa konnen m, m pa bezwen konnen w tou mwen menm. Men pèp ayisyen vini pale avè nou. Sispann vote pou mil goud. Sispann vote pou mil senksan goud. Sispann pran 2000 goud nan men moun pou nal rantre vin al vote yo nan fòse pou nou li lè pou nou ouvè grenn je nou yon seri de moun pa konn anyen nan politik yo paka fon anyen ensekirite ap bat nou la chomaj ap bat nou nap mouri pou nou paka pran jan de moun sa yo sou pouvwa mwen antann ke sitwayen ayisyen je kondamne la mandature du president blondedy ferdinand epi le gouvènman de mon peyi nou nasepteron pa blondedy pou president de mon peyi pou ke dipèlfèk e premye òm nan ki peyi ki langyèt sa menm. Moun nan parèt la, lap fè 2 mizik tèt anba, ou tande l pral poze kandida ou president, president nan lan. Gade, banm di nou yon ti pawòl. Nou wè Instagram pa TikTok tande. M poste foto pitit mwen sou Instagram mwen yon pakèt nan nou ap rele l o vizaj vòlè, vizaj gang. Respekte moun tande. E 2 jou bebe a genyen depi l fèt. Tande nap vin rele l vizaj vòlè, vizaj gang li genyen. Nou san respè pou moun, nou san respè pou fanmi moun. Nwè devan pitit mwen m ka bon gang nan m ka bon chimè a tande bann languet.